Bonswa tout moun, jodia jan li ye vin avèk yon nouvo videyo e kote ke jodia ke mwen retrouve mwen nan asanble kretyèn de la chanm rot kote ke m vin fè yon enstalasyon de 2 pititi kamera rete branche e nap vin avèk plis presizyon sou chanèl paw la chanèl jan li ye yes jan li ye.

Corojo se kote ke li tou deja gen kat grafik li ki entegre, 5600G, epi nou genyen yon storage sou sou li ki se 1TB. Konpitè sa la li menm se sèlman live la ke li pwal an chaj. E la mentnan e nou gen Ether Mini Pro. Etèn Mini Pro e se youn nan switcher ki an vòg aktyèlman la a. Kote ke anpil legliz itilize l, but nou menm nou pral itilize Etèn Mini Pro. La a lè ke nou vini nou wè ke nou gen 2 bwat kamera avèk yon keyboard Mirindad that's PTZ camera. Sela ve di ke ou pap gen bezwen moun ki pou kanpe sou yon tripad ki pwal fè. ki pral vire kamera a dwat a goch, ki pral monte oubyen desann tèt kamera a, oubyen ki pral zoom and in sou yon moun k ap pale. Itilize kamera a li menm se yon robotik kamera, ou pa bezwen la, ou kapab byen lwen ke w ap kontwole l. E.

Pure switch an, kote ke switch la ap voye kouran pou li. La mentnan ann al ouvri youn nan kamera yo pou nou wè kòman ke li fèt. Alright.

Nou gen HDMI, nou gen len nan, epi ke nou genyen power DC 12 volt la. But diferans ki genyen avèk kamera sa avèk lòt kamera yo li pa genyen bouton turn on turn off la. E. Ok kamera sa li vini avèk yon IP adrès. 192.168 Cela veut dire que si ke ou gen kamera sa a, lòt kamera a se yon kamera ki pral gen menm se ki gen menm non an, cela veut dire que yo pral genyen menm IP adresse. But. Mwen menm, mwen konn kisa ke pou m fè ke pou m al chanje IP adrès la. Se poutèt sa ke m ap di w, rete e swiv videyo an paske gen pakèt bagay ke m pral montre nou. E kounya, nou pale avèk kibòd la. Nou pral ouvri kibòd la. Vwala. Sa se kibòd la. Sa se kibòd la lè ke w gade ke li gon pakèt kiy sou li, ou wè ke li genyen oto fokis, ou wè ke li genyen oto fokis, ou wè ke li gen zoom la, ou kapab e ale wide or ou kapab voye l anlè, ou kapab voye l anba, a goch, a dwat, epi tou ke li gen speed PTZ an. E kibòd sa.

Sa se kote ke nou pral mete premye kamera a. Premye kamera sa li pral gen aksè kote ke pou li pran tout asanble an. Tout asanble an la anba a. Li pral pran tout asanble an.

Pou moun k ap jwe enstriman yo, pou moun k ap preche an, pou moun k ap dirije an. E. Byen, m te gen dwa mete kamera a, m te ka flip li down. M prefere mete l konsa, se pou safety m. Paske vis ki anba a. Chak lè ke motè a ap vire ap tounen nan kamera a sa ka rive ke l kapab lache, li kapab vin lous. Depi ke li lous, li tèt anba, li ka tounen, li sou tèt yon moun. Se poutèt sa ke mwen menm mwen prefere mete l konsa. Safety first. Nou tout nou konn sa. Se kamera nimewo 1 an m sot byen fikse l la e kounye a ke m pral mete HDMI a tout an argivou e different cable an RJ 45 lan e kote ke nou pral teste tou lè 2 kamera yo talè konsa.

Alright ok m fin konekte m pral montre nou tou le 2 kamera yo anndan nan talè konsa.

Ale anba sou lamen dwat ekran an, klike sou Subscribe, Like epi pataje videyo a avèk tout zanmi e fanmi ke nou genyen. Se te chanèl paw la? Chanèl jan li ye. Yes!